Gen frèm ki close avèm pa konnen nou pase m pa konn sam jap regle m se bann sam ap regle m pap vini le zanmi monchè madanm mwen pa bon lap nan monchè pa gen bagay konsa monchè rete pran kou e kou ap pran ou pa konn fanm rete pran kou men la nou pral tande lovamix avèk tande banm jwenn manman blondedy avan kote manman blondedy ti granmoun sa kap fè ranse nan figi moun la banm jwi manman blondedy ann tande granmoun kannay sa. Granmoun kannay sa m te met dòmi m wè l leve ankò. Granmoun ti bòt sa li tounen ankò wi. M te mete l dòmi wi, mete l dòmi l tounen ankò. Ann tande granmoun ti bòt la k ap jape, k ap ranse kòmsi nou gen kòmsi djòmagèz nou an nou poste pitit moun jan nou vle, nou fè sa nou vle, nou ranse jan nou vle a moun. Tankou fesbouk la e papa nou k te fè l e manman nou k te kreye l. M pa konn si mèt fesbouk la se nonm Blondedy l ye. Nou gon vye paj kele djomagèz nou poste pitit moun jan nou vle nou fè sa nou vle m ta renmen konnen m te di sa yè la nou panse blag m ta renmen konnen eske mèt facebook la se nom blondedy liye si e nom blondedy liye nou gen paj nou nou anmèdne moun jan n vle nou fè sa n vle ladann yo pa janm di n anyen men kou yo ap flite bounda nou nou gen ap rele nan krnt rele m nan kot non m di nou sa klèman menm Avoka m pa ayisyen, m gen jwif. M gen jwif, m gen kanadyen. Rele m nan kot, nou pap wè m. Nou pap janm wè m nan kot. Bann moun sal, nou pap janm wè m nan rans avè nou. E m pa konn non nou, m pa di non nou. Granmoun Tibòt sa w tounen ankò. Granmoun kannay sa a, m te mete w poze, ou fè kont maji w, ou tonbe, ou vin jape ankò nan figi moun. Nou pran Facebook ak kote byen prive nou, mèt Facebook la se nonm Blondedy l ye. Nou gen paj nou, n ap ranse avèk moun, nou fè sa n vle a moun. Epi lè y atake nou, yayayayayaya, ap ranse nan figi moun. Ann tande manman Blondedy k ap jape, k ap ranse. Ti granmoun kannay sa, gason l bezwen, Donali di genlè kite l. Tande koze. Ann tande granmoun ti bòt la, Donaly di kitel. Depi ou wè sa li. Depi ou wè yon moun kap. Tande granmoun ti bòt la, Donaly di genlè kitel wi, li pa bay kòb. Lonmen ladann.
Oubyen l lonmen non manman. Tande koze isit. Fèdinand epi se Carole mwen menm. Oubyen l lonmen non Veron. Oubyen l lonmen non Veronica. Oubyen l lonmen non Yves Jean Louis ki bofis mwen. Ki sò. Oh! Yves Jean Louis ki bofis li wi, el di pèfèk. M pral manyen dosye sa talè konsa hahahaha. Banm retounen l ankò banm tounen l ankò m pa tande non dipèfèk non Yves jean louis bofis li kote non dipèfèk map tounen l ankò map tounen l ann tande kote m pa prese ann Pou on moun kap fè on live se non blondedy ferdinand l lonmen ladann ou byen l lonmen non manman blondedy ferdinand ki se carole mwen menm ou byen l lonmen non veronne Ou byen l nonmen non Veronica. Ou byen l nonmen non Yves Jean Louis ki ki bo fis mwen. Kisa w ap fè? W ap just w ap just e e e e pran pran foto moun nan w ap just w ap just menm kote w ap fè foto moun nan avè tout live li a lè w fin fè foto l la avè tout live li a epi make sure pou w pran videyo ak moun e fanatik Nioki a Paris. Nou mande w depi w wè yon moun kap fon kap fon live a pari se fami se mwen lap di betiz avèk pitit avèk blondedy bon mwen menm m mete blondedy sou kote pase blondedy pa k fèm mwen menm silvouplè kèlkeswa kote w ye screenshot moun nan bikòz avèk avèk screenshot la se la pou nou jwenn moun nan kote l ye nan ki peyi l ye Nan ki nan ki state li rete nan peyi li a si se Canada li ye li gon kotel rete nan Canada si se la France li ye lap joure li gon kotel rete nan la France li gen police station nan zone kotel rete a li gon distril li gen majò nan nan zone kotel rete a silvouplè mezanmi share live la pou mwen silvouplè silvouplè epi epi m konnen nap pran responsabilité a pou nou fè sa m konnen moun yo frèm yo sèm yo tout moun ki te relem yo

Pitit Blondedy pa enterese m. Pitit Florence pa enterese m. Nou ka wè sa. M fè diferans lan sou Facebook. Pitit nou pa enterese m. Men depi Blondedy gon mikwo nan dyòl li, ap mache nan studio, ap pran lang avèk Mika nan studio, kounye a m pase non Blondedy. Kounye a men rele m nan kont. Ti granmoun ti bòt sa, ti granmoun kannay sa, e gason w konn okipe, m te mete w dòmi, ou t al fè maje an Ayiti, ou tou dan kò. Vin jape vin ranse nan figi moun. O wi fanmi, sa m be nan fanmi nou? M konn fanmi nou menm? Kòm e pa avè m w ap pale tou, m jwe vòy sa la pou n tande granmoun nan k ap jape, k ap ranse. Kounye a, li deklare l di li pase nan dipèfèt tou. A vle di dipèfèt, sa vle di la, dipèfèt pa nan fanmi an non. Kom si, tande, banm jwe l ankò paske m konnen D-Perfect toujou ap tande. M konnen D-Perfect toujou ap tande jou sa, sou Souspike, avèk madanm ni. A vle di, manman Blondedy pa renmen D-Perfect. Konprann byen. E malere w ye, w ap wè fanm byen. W ap wè fanm. W ap wè fanmi fanmi konsa l ye. Lè w gen yon fanm w ap okipe, Yo di e maji wi e ma wi e maji fanm nan fè dèyèl wi pandan wap wè lè se lè kòmsi tande byen fanmi fanmi koman fonksyone ou menm ou gon fanm ayiti la on egzanp bon menm pa gen fanm ayiti menm pa nan de fanmi si mwen si mwen si mwen ap mouri ayiti si yon fanm panse wè avèk djimi danje mwen kap menn ou ayisyen wap mouri ayiti m pa gen foli fanm mennen fanm bò isyè la hein kounye a lè lè w vini ici ou fin pale anglè a ou nès ou kitem m pral antre fanm ici la. Pandan m pa doktè, m pral antre famisi. A Gounal la, o papi, e nan nès m vle ale wi. Gounal wal nan nès la, ou nès. Mwen m la, m son vye mizisyen. Se nès pa yo pral chache yo. Ou wè Roody Delpé fatra sa a, madanm ni fin nès li kite Roody Delpé. Li pran nès parèy li. Mwen menm, Fanm ayiti si e mwen mèt nap mouri ayiti sendomeng nap mouri sendomeng si e mwen nou panse m ka vin pran nou la vin lage nou bò isyèl la bon m son nèg ki marye tou m gen madanm mwen si yon fanm panse espwal sou jimmy danje wap fè grimas wap ranse wap fè maji dèyè dom wap mouri ayiti ay mwen kap pale mesye dosye sa la. Konprann byen sam pral di a la wi. Depi w pa gen gòl, fanmi fanm pa renmen w non. Mwen m pase nan bagay sa anpil. Goumen a fanmi fanm nan m konnen l. M pase ladann anpil. M ap antre m pral fè yon vye kraze y ap bare m wi. Nèg sa yo tou vin la ou menm. Yo konn dekouraje m wi. Fanmi fanm sanwont yo yo fanmi fanm mèt djaz moun oule kay nan men yo pa ranse avè yo non 3 moun sa yo egzante yo wi fanmi fanm mèt djaz moun oule kay nan men pa ranse avè depi wè mwen rive ou poko peye frèm move jan.

Se ti iv li di wi. Pandan ti iv la nan bon septanm la 74 la. Ti iv chaje pwoblèm wi. Ann tande granmoun kannay la ankò, granmoun tèt anba. Ann tande granmoun nan ankò. Ou tounen ankò. Vin jwenn mwen cheri. M pral flite mounda granmoun sa a. Dezòd twòp ou tounen ankò. M te fè w poze ou tounen ankò. Flite anba nèt e m poko fin flite. E kounye a cho a kòmanse la. Antouka ann tande granmoun nan.

M pa konn non nou, m pap site non nou. Ann tande granmoun ti bòt la. Granmoun kannay. Yon moun k ap fè yon live, se non Blondedy Ferdinand l lonmen ladan l. Oubyen l lonmen non manman Blondedy.
Tande granmoun kannay la k ap jape, k ap ranse. Awoy, m pa site non w lan. Madan trump wi oubyen madan Biden oubyen madan Jimmy danje hehehehe.
Depi w on moun kap fè on live se non blondedy ferdinand l lonmen ladan l oubyen l lonmen non manman blondedy ferdinand ki se carole mwen menm oubyen l lonmen non veron oubyen l lonmen non veronica oubyen l lonmen non yves jean louis ki ki bo fis mwen kisa w ap fè w ap just w ap just e e e pran pran foto moun w ap just Wap just Menm kote wap fè foto moun nan avè tout live li a lè w fin fè foto l avè tout live li a epi make sure pou w pran video a tou moun e fanatik nou yo ki a Pari nou mande w depi w wè yon moun kap fè yon kap fè yon live a Pari se fami se mwen lap di betiz avèk pit avè Blondedy bon mwen menm m mete Blondedy sou kote pase Blondedy pap k fè m mwen menm silvouplè Kelkeswa kote w ye screenshot moun nan because avèk avèk screenshot la se la pou nou jwenn moun nan kote l ye nan ki peyi l ye nan ki nan ki state li rete nan peyi li a si se Canada li ye l gon kote l rete nan Canada si se la France li ye l ap joure a li gon kote l rete nan la France li gen police station nan zòn kote l rete a li gon distri li gen majò nan nan zòn kote l rete a. Silvouplè mezanmi share live la pou mwen silvouplè paskel epi epi m konnen nap pran responsabilite a pou nou fè sa m konnen moun yo frèm yo sèm yo tout moun ki te relem yo m konnen yo tout gentan kanpala ganach tout fanmim kanpala. Ok eske dprfect merite sa pou nèg a nan fanmi pou nap use ti Yves ki pa la ankò wap se non ti Yves. Gwo fis ou e di pèfèk kisa li pou. Gwo koze mesye. Kounye la ti iv kap domi ba 74 la nan boston ti iv chaje pwoblèm kounye la ti iv stil bo fis ou a vle di ti iv stil ap kraze blondedy wi ti iv stil ap kraze wi ti iv stil ap foubi blondedy tande byen ou paka kòmsi ou son manman pou sitirèz konsa Ou rayi ti pèfè poukisa pa yon ti bouda cheri yon ti malerèz men si el te gen kob la te pran blondedy ou tap kontan men kòm li k pa gen anyen an se li blondedy pran kounya lap okipel bal de twa ti fek tenis ba misye yon ti machin pou lap woule kounya ou rayi ti pèfèk nou komsi nou wè nan ki nivo manman fanm rive. Kòm ou fake manman w etou, ti granmoun kannay sa a, m tande moun baz, m pa konn non w, m pap janm site non w. Ou son ti granmoun kannay, m pap janm site non w. M te mete w dòmi isi a la, ou tounen vin jape isi ankò. Ale di nou wè pwoblèm lè w pa gen kòb la? Nou wè pwoblèm lè w te nan fanmi, fanmi w san kòb, san lajan? Kounye a manman bl pa konn non w di pèfèk non. Pandan blonde di ap pran lang a di pèfèk tout kote, a blonde di achte kilòt li, li, li, blonde ap fè fim la wi, l achte kilòt li di a di pèfèk kache l pou li. Blondedy fè gwo fim wi. Li achte kilòt li, lap fè ak gaz nan machin li, li achte flè l, li di oh eh eh di wi k banm flè a pou m montre w jan moun nan renmen di. Kounye a pou granmoun kannay la kanpe li di ti iv, li pa di ti pèpè. Blondedy fache. Mwen kap pale mesye. La Blondedy fache wi. Di pèfèk ou wè la, la pa plas ou. Konbyen kraze wap kraze tou wap kraze wap kraze e foubi wap foubi granmoun nan foubi granmoun nan aw pa wè gen yon vye granmoun lape do foubi granmoun nan a vle di si manman fi a pa baw respè kiyès pral baw respè la janl di Yves la li te ka di Yves ex e nou gen dipèfèk la yon moun ki manyen dipèfèk wap manyen nou kote nou dipèfèk la kote nou dipèfèk la nou dipèfèk pa monte la non. Granmoun kannay la bliye non ti levèk wi. Kounye a li di w ti iv wi. Ey ti levèk pa m gen fanm. Ti iv di w ap kraze wi. Ti iv di w ap kraze. Li pa ka, li pa ka e towa. On nèg pa fanm nan ankò pou ap site non l. Ti Yves granmoun kannay sa li ka fin yon bòs tou wi li ka fin yon bòs tou gade yo yo fou an non son ras moun fou son ras moun fou mwen menm tou nan boule m tap kite blondedy si m te divèfèt bon m pa tap kite non se manman kap ranse e pa blondedy si blondedy fè deklarasyon sa di pa peter sipoze kite si se blondedy e ki te fè deklarasyon sa dap sipoze kite antouka.